Nèg ki tap di fòn, si n pa voye Jovenel ale, a sa t voye si jounen jodi a tout tounen jounalis. Tout tounen medya. Men nèg yo bliye, men jodi an, pa gen kesyon moun kap sipòte, pap sipòte. Jodi a map redi l ankò yon fwa, mwen di PM Ariel Henry, la a, te rezi yo, ou bay demisyon. Jenès la pa gen avni ankò. Ariel Henry m di w ase. Wi m te sipòtè w, men jodi a m viktim kay mwen boule tout moun e pèp ayisyen m chwazi mande nou padon pou tout erè m yo m chwazi mande nou padon pèp ayisyen m mande nou padon men Ariel m mande w chans jodi a li rive lwen jodi a tout moun kap viktim ba delma sou komisarya kote nèg ki te di leon chal pat bon yo. Jodi a en Men lakay mwen boule tout fòtune mwen kòm jèn wi Fin konstwi l a 29 an daj M goumen anpil nan politik la pou m sa m ye a jounen jodi a Kòmanse sou you Ralph Youri Chevre ansyen majistra Rive sou Jovenel a minis Oden Jodi a men men men tout ti kay mwen nan riyèl Kamo a m fin konstwi Se nan goumen wi se nan ede wi en Kisa yon moun di ou fè A resi en Kisa yon moun di ou fè Ti wi la la e se a resi ansanm avèk Ariel non Kòm se li menm ki chèf Li menm ki chèf CSPN e se li menm ki ta dekrete leta dijans e sekirite nan peyi a. Tande m, pale leta dijans.
M ap redi l, ti mesye k ap sipòte yo, mwen menm mwen mande nou yon chans. PM Ariel Henry, lage pye w. Jodi a, pita pitris sila, sila, men m di pita pitris. M sot lakay mwen nan ri Nikola la. Se dezolasyon wi. Boule wi. Kisa m fè nèg yo? Se yon jèn menm jan avè w. Sa vle di w pa sot vanyan lakay ou? Anyen menm non.
Kisa? Apèn m sot touche men men pitit mwen pa ka al lekòl Sen Masyal non. E m ap kouri gaz. Yo rantre kout bal. Sa yo di w fè? Torèz di yo pran ti pakèt ou ale wi. Alò, ti Wi, nou konnen demen se veye se pou w pèdi plizyè bagay lakay ou. Demen se veye ta deja gen de mouvman ki lanse kont P. M. Ariel Henry pou l ta kite peyi a. Nou, n ap jwenn ou sou beton an tou? Jodi a e pa mouvman.
Jodi a map redi nou epa mouvman, m pa pral asosye m bò kot mouvman gang nan epa mouvman, jodi a m ka asosye m avèk mouvman legliz katolik la jodi a ki gon lòt bagay pou di ma men jodi a Ariel se yo k pwoblèm nan mwen menm m di w sa jodi a m viktim m pa ret anyen sèl sa leta leta ayisyen ofri m a nèg a zam yo w konn sa k kraze m nan ki ban m plis pwoblèm poukisa yo pa al atake palè poukisa yo pa al misyonè primati. Se malere, malerèz kap bote. Si w pral devan radyo Karayb la, l tounen va wi. Se la malerèz yo mete bagay yo. Yo di a kisa? Kisa m rete kòm fòtin? M mèt vre sèlk men. Menm pyès m, sa m rete kòm fòtin men li wi. E sa yo m sove wi. Li sans ekonomik mwen, bagay mwen. Kisa m rete? Tout ti ekonomik, kanè bank mwen, tout boule. Kisa m rete? Kisa m ka mande? Vye bak sa m pral manje l? A vye pastwa? ki selman en men jodi an men tout fanmim nan kouri en kisa poum di kisa m fè yo nan riyèl kamo anba men marenn men tout moun lage pye l a monchè jodi a pa gen kesyon de moun non jodi a pa gen kesyon de moun jodi a se kesyon de tèt ou fin konstwi tèt ou en pou fini ti youri mande PM Ariel Henry pou l lage pye l paske sitiasyon an. Pa gen wout. Se yo k pwoblèm nan k yo lage pil. Mwen menm m di mesye yo ti mesye a zam yo leta peyim mèsi. Sèl sa m ka di.